Revelasyon an, se pa tout moun ki konprann li. Poutan, revelasyon an se yon bagay ki trè enpòtan nan lavi nou, ki ka pèmèt nou wè ki jan oubyen kòman nou pre avè fòs nou yo, nou pre avèk bitasyon an, nou pre avèk zansèt yo. Poukisa? Paske lè yon moun fè yon revelasyon, Sa pwouve ke ou gen yon kontak ki dirèk ansanm avèk fòs ki antoure w yo. Lè m di fòs yo, nou vle pale de bitasyon an, de espri k avè w yo, e zansèt ou genyen ki travèse yo. Anpil fwa, gen nan ou menm, oubyen gen nan nou menm k ap gade m la, espri yo manifeste, Fas a fas avè nou, espri yo antre anndan espas menm kote nou chita men nou pa reyalize si ke espri a ansanm avè nou. Oubyen nou kapab reyalize ke espri a ansanm avè nou oubyen zansèt la ansanm avè nou men n pa konprann si se sa y ap fè pou nou egzakteman. Anvan nou rive pi lwen, si tout fwa ou ta moute sou yon paj, ou ta wè videyo m yo, epi ou ta chwazi pran nimewo sou paj sa a pou pale a moun nan, li t ap enpòtan anpil lè w ap pale a moun nan pou pale avè l sou kòl videyo pou w ka verifye èske se mwen menm tout bon ki chita dèyè paj sa a. Revelasyon an, kòman yon pakèt moun konprann li, oubyen kòman majorite moun konprann li. Pou yo menm, lè yo fè yon revelasyon, se lè ke yon espri ka parèt nan yon rèv li vin di yo tèl bagay. Oubyen lè y ap dòmi, yo leve avèk yon ide nan tèt yo, oubyen yo wè yon imaj e pou yo menm sa se yon revelasyon ke l ye. Kite m di w revelasyon an, se pa sa li ye vrèman. Yon revelasyon, pi dirèk epi l pi senp ke tout lòt bagay yo. Pa egzanp, kòman pou m reve? Lè m ap reve, se lè ke m ap dòmi. Sa m wè pandan m ap dòmi an, yo rele sa rèv oubyen sonj. Men, yon vizyon li menm, se lè ke mwen ant somèy-revèy oubyen ke mwen reveye oubyen mwen eveye, se nan moman sa a vizyon an ka parèt sou mwen. Pa egzanp, m gen dwa chita m ap pale avè w, epi pandan m ap pale avè w, ou wè yon moun parèt devan w, li di w al fè tèl bagay. La, se pa dòmi w ap dòmi, men ou reveye, pandan w reveye a, yon ti tan pase ou kapab vin distrè, e pandan w distrè a, ou wè aparisyon sa a fèt devan w, epi l di w al fè tèl bagay, oubyen al jwe tèl boul. Egzakteman, ou pa fè tèt di, ou leve wal jwe boul sa, nan midi, oubyen nan aswè, boum, bòlèt sòti. Sa, yo konsidere li oubyen yo klase li nan kat vizyon. Men kounye a revelasyon an li menm, kisa li ye an jeneral? Depi ou pale nan Revelasyon, ou vle di san filtè. Ou vle di imaj la kri. Se kòm si m ta kab di w ou pral wè yon moun toutouni. A, m pa t konn wè madanm entèl, jodi a m kwaze avèk madanm entèl k ap benyen nan douch la, m wè l toutouni. Sa vle di ou wè moun nan kri. E menm jan, yon verite kapab kri. Lè verite a kri, ki sa sa vle di? Moun nan pa kache l. Li pa di bagay la avèk. Moderasyon lan nèg zo bagay la jan ke bagay la pral pase a. E la tou nou ka wè apokalips. Apokalips lan ki sa l ye? Son verite ki ekri li di w egzakteman men ki jan bagay la pral pase. Anben e menm jan an tou lè nou fè on revelasyon oubyen lè nou jwenn yon revelasyon se pa on imaj lè nou t ap dòmi nou reve n leve avè l nan tèt nou pou n di sa a son revelasyon. Se pa yon rèv ke yo te fè, se pa yon vizyon ke yo te fè, men pito yon bagay ke yo te wè yo vin revele w li avèk imaj la kri. Ann pran egzanp yon sòt de revelasyon ki genyen, ke m panse, m pap di m panse, ke m konnen ou menm ou konn wè, ou konn fè ase souvan, ou pa konn si sa se yon revelasyon ke li ye. Ki sa li ye? Anpil fwa, ou konn antre lakay ou, ou chita, Ou pa fimen, pa gen sigarèt nan kay la, pa gen moun ki fimen nan kay la, vwazen sou kote w la pa fimen, poutan ou kouche anndan chanm ou pandan anndan chanm nan gon sant sigarèt ki vini k ap toufe w nan chanm nan. Enben, nan vodou, nou konsidere sa kòm yon revelasyon E kisa m di, revelasyon an se fè an sòt ke ou konnen, se pa moun kap vin di w non, ou konnen aklè ke w pa pou kò w anndan chanm sa. Le pli souvan, lè nou gen yon sant sigarèt kap tiye nou anndan yon chanm, pandan nou pa fimen, pa gen sigarèt, pa gen moun ki fimen, e menm sou kote nou, nan vwazinaj nou, pa gen moun ki fimen, Pandan m kouche anndan chanm mwen, m pran sant sigarèt sa ap toufe m, fò ta di moun nan ap fimen anndan chanm nan. La, si m pa gon zansèt ki pase vizite m, si m pa gen bitasyon an ki fè m konnen li la, ebyen nou gon espri ki vin revele prezans li anndan kay la. Èske w kòmanse konprann lè y ap pale de revelasyon an nan vodou, kisa yo vle di? Se menm jan an tou, ou gen dwa chita, ou pran yon sant kafe ki fò. Ou la? Ou pran yon sant kafe ki fò, non sèlman pa gen kafe nan kay la, ou pa t bay ka fè kafe, e nan lè li a l konn gen tan onzè, minui. Se lè sa a w ap pran sant kafe sa a anndan chanm nan k ap tiyo tankou se anndan chanm nan ki ap fè kafe a. Egzakteman, la a, swa son zansèt, swa se bitasyon an, men depi se sant kafe, oubyen sant sigarèt ou pran anndan chanm ou, swa se bitasyon an, swa son zansèt k ap eseye kominike ansanm avè w. K ap fè w konnen ke prezans li, li la. E pandan prezans li li la, si w te konnen ou menm, paske kounya la se yon kontak dirèk dirèk, se pa lwa w al rele, se pa yon vizyon, se pa yon rèv, sa vle di li deplase, li vin fè koneksyon an, li vin pale avè w dirèk, e kounya ou menm si w te konnen pandan moman sa yo ki sa w t ap fè? Ou tap tou limen balèn ou. Epi ou tap tou di sa w gen pou di yo. Sa w ap chèche yo. Sa w gen bezwen yo. Paske la, fòs la li anndan chanm nan. E pandan fòs la anndan chanm nan, li alekout. Tande byen, la a, fòs la anndan chanm nan, e pandan fòs la anndan chanm nan, li alekout. E di moman ke li alekout, li pa vin sou ou konsa non papa. Li pa vin vizite ou konsa, li pa vin sou ou konsa, li pa vin wè ou konsa, ni li pa vin make prezans li lakay ou konsa. Sa vle di gon bagay. E ou menm, nan moman sa a, si w te atantif, oubyen si w te konprann egzakteman se yon revelasyon ki vin fèt la, enben kisa w t ap fè? Ou t ap pran balèn ou, ou t ap limen balèn ou, ou t ap jete dlo w pou w di fòs la byenvni, sonje m toujou di w sa, dlo a se yon fason ou ouvè chemen, ou ouvè baryè pou w di fòs la byenvini, m akeyi w. Poukisa wap akeyil paske nan moman kel antre anndan chanm ou an ou sonti ou santi sant sigarèt sa oubyen sant kafe sa anndan chanm nan ou pa gen okenn perèz ou pa santi w mal alèz ou pa santi w fremi ou pa santi w pè ou pa santi w mal anyen mal ou pa santi w vin cho anben la lè ou santi fòs sa anndan chanm nan ou plizoumwen santi w kalm ou alèz ou santi w nan byen w. Ou pa santi chanm nan twòp pou ou fè w sòti. A pati de la, sa yo se siy ki montre ke ou annafè avèk yon bon fòs. Ya! Paske m toujou esplike w ke lè ou annafè avèk yon fòs ki pa bon, se lè ke pa egzanp, pandan w antre nan chanm nan, ou wè chanm nan vin lou pou ou. Ou santi chanm nan gen yon enèji ki lou. Ou santi w mal alèz, pandan w kouche pou w dòmi ou santi w toumante, kò w grate w, ou pa gen anyen w fè nan moman ou santi w bon, ou santi pou w ta alèz se deyò kay la oubyen se deyò chanm nan pou w ta rete, apati de la sa se siy ke m toujou esplike w ke ki montre ke fòs sa a ki penetre anndan lakay ou a oubyen anndan chanm ou an se yon fòs ki pa pozitif pou ou. Lè sa, si w te anndan ou mèt sòti, si w kapab fè pirifikasyon enèjetik ou mèt fè l, si w pa ka fè l nan menm jou a, nan menm nwit lan, men chache fè li nan demen. Oubyen nan jou k nan semèn nan, pa kite anpil tan pase pou pa pirifye kay sa pou mete Enèji sa ki met ou mal alèz anndan chanm ou andeyò. Pou n tounen nan sa n t ap esplike a. Kounye a, depi m santi m byen nan moman sa, m santi m alèz, m santi ide m yo klè, sa vle di m annafè avèk, avèk yon bon fòs. Enben kounye a la, mwen menm, ki te tou konnen m te bezwen bitasyon, ki te tou konnen m te bezwen yon mesaj vin jwenn mwen pou fè m konnen ke Nou la! Ebyen m tou limen balèn mwen. M tou jete dlo m, m rele w, m di w byenvini lakay ou, epi m di w m pral pale avè w. Lè m chita, m pa chita m ap pale tankou m ap pale dan le vid. Sa ka rive, pandan m ap pale a, m mande fòs ki la a pou l idantifye l. Gen de lè w ap gen chans. idantifye l nan moman an, paske ou ka tande yon bagay murmure nan zòrèy ou. Sa a, m ap pale w an konesans de koz. M ap pale w de temwanyaj ke m genyen, moun m ap fonksyone avè fè. Lè w mande fòs la devan balèn nan pou l idantifye l, l ap idantifye l, men pa nan fason vwa gwo. Li pi vit ou tande yon moun murmure nan zòrèy ou. Oubyen li pi vit pou gon li ispouf, gon ide ki jèmen ladan l. E dèfwa si li pa pase konsa, kòman li pral pase? Ebyen li pral pase nan yon sòt ke lè w dòmi, ou wè moun nan vin di w se mwen ki te pase vizite w yèswa a. Oubyen se mwen ki te pase vizite w maten an. Oubyen se mwen ki te pase vizite w tou senpleman. El idantifye tèt li. Se nan konsa kounye a la ou menm, lè w pran balè nou, ou jete dlo w, ou di espri a byenveni, li se lakay li, anben kounye a la ou kòmanse, ou kòmanse pale. Pale de ki sa? De sa m bezwen. Sa m bezwen akonpli, sa m bezwen fè, difikilte m ap andire. E lè m esplike w ap pale devan yon lanp, pa janm pale vay ke vay, pa janm pale a wi, ou konnen, bagay yo pa bon pou mwen, no. Lè w ap pale devan balèn, lè w ap pale devan lanp, fòk ou djanm, fòk ou presi, e fòk ou klè nan sa w ap esplike yo. Pou w klè nan sa w ap esplike yo e djanm, fò w fè an sòt ke ou chita devan yon moun w ap pale avè l. Toutotan ke ou poko pale konsa devan lanp ou, devan balèn ou, Ou manke w enèji nan sa w ap fè a. Pale kòmsi ou t ap pale avè m an fasafas. Ann pran egzanp, la a mwen menm m ap pale dèyè yon kamera. Men pandan m ap pale dèyè kamera a, m fè kòmsi ke ou te an fas mwen pandan m ap pale avè w la a. Poukisa sa fèt? Sa a mwen fè l Paske, si m ap pale avè w, fò m ka transmèt ou sansasyon an, fò m ka transmèt ou enèji m ap veyikile a. Anben, tank mwen transmèt ou enèji m ap veyikile an, anben se tank tou pawòl m ap di w lan, li gen efè sou ou, e w ap konprann li pi byen. Paske lè sa a, m pa p pale a kò w, m ap pale a nanm ou. Se kòmsi nan lespri w, m ap rezone yon lòt fason. Èske w la? Enben, kounye a m pa ka pral pale devan yon balèn avèk yon espri, avèk bitasyon m pou m ap pale avèk yon dekourajman, pou m ap pale kòm si se te mwen ki te chita la pou kò m. Non, non, non, non, non! Sa pa fèt konsa. E pou bezwen fè sa, mache byen lè nan demand yo, enben, il fo ke nou pale tankou nou te gen yon moun ki te chita anfas nou. Se lè sa a, n ap penetre enèji a. Anpi se lè sa a tou, pandan w santi prezans sa a menm, ou tou pale. E sa fè m toujou di nou, m pa voye w al ranpli lakay ou avèk yon pakèt bagay mistik, men gen de bagay bazik ou dwe gen lakay ou. Tankou kisa? Yon asyèt blan, Ou gen dwa pake tout koulè balèn yo, men ou gon balèn blan. Ou gen dwa pake tout bagay mistik yo, men ou gon gode, ou gon gode blan ki toujou la. Ou toujou gon ti koton òganik ki toujou la. Pou ki sa? Paske koto òganik lan l pèmèt ou moute lanp ou. Ou pa konn kilè w ap bezwen moute yon lanp. Ou pa konn kilè w ap bezwen fè yon demand. Sa vle di sa a s on zam pou toujou genyen lakay ou bagay ki pi bazik yo. E se bagay sa yo yo plis itilize. Ou pa ka pa gen yon balèn blan anndan lakay ou. Ditou. Kote ou pa ou pa gen lòt balèn koulè men koulè balèn blan fò w genyen l. Ou pa gen lòt bagay asyèt blan fò w genyen l. Yon gode blan fò w genyen l. E si w pa gen yon gode blan ou oblije gen yon vè kristal anndan kay la. Si w pa gen tout koulè mouchwa yo, oblije gen yon mouchwa blan anndan kay la. Yon ti florida anndan kay la. Menm si w pa gen lòt bagay yo ankò, men florida w pa ka pa genyen l. Se avè l, lè w santi prezans antite sa anndan kay ou, se avè l ou simen nan kay la. Ou ou mete atè anndan kay la pou kay la pwòp e santi bon paske m toujou di w espri fòs renmen kote ki agreyab ki gen bon sant e bon pale e menm jan an tou moun nan konn chita li pran sant on florida k ap tiye l sa son espri ki la. Se pa chita di a m konn pran sant Florida non. Depi w pran sant Florida, fòs yo se revele yo vin revele w ke yo la. Paske kounya la pa gen anyen ke w bezwen ke w pap ka jwenn. Nan moman sa a, se moman presi ou toujou ap mande l pou vin vizite w, anben l vin vizite w. Li fè w konnen li la. Nan moman l fè w konnen li la, li pa vin fè w konnen atravè yon vizyon, li pa vin fè w konnen atravè yon rèv, li vin fè w konnen atravè yon revelasyon je klè. Paske pa gen mwayen m pa gen Florida anndan lakay mwen, anndan chanm nan pou m presize, pou m pran yon sant Florida k ap tiye m konsa anndan yon chanm. E pa gen moun la. E lè w mache, ou vizite tout kay la, tout arebò kay la. Ou pa wè anyen. Men sa Florida a di. Men mwen, sa se yon revelasyon. Se pa sèl lè ke fòs la voye w al tèl kote, li di w konsa ke al leve tèl mamit, tèl mamit, tèl mamit, w ap jwenn tèl bagay. Sa se yon revelasyon. Lè w al fè yon leson yon kote, espri a di w men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay ou genyen pou w al fè tèl bagay, sa se yon revelasyon. Pa t konnen, espri a parèt sou fòm moun, lè m di sou fòm moun nan, e di w al entèpele l yon kote, lè w rive, yo di w men sa pou w al fè, e lè w fè l egzakteman, ou konnen se sa w te vin dèyè, oubyen se sa w te vin chache menm, la se yon revelasyon ke yo fè w. Sa vle di revelasyon an gen plizyè pati anndan l, men sa w dwe konnen, revelasyon se, kisa? Se yon verite ki kru.